Men, eta de dwa, se pa yon jou w leve konsa, ou wè ou nan eta de dwa, tankou jan gen moun ki konprann li an Ayiti. Lafrans, depi 1789, poze jalon eta de dwa avèk Napoleon Bonaparte. Paske pou w poze jalon eta de dwa a, fò w kwè nan dwa, fò w kwè nan prensip. Fò w genyen yon seri de règ ki reji sosyete a e se de règ ke ki ka fè sosyete a vanse. Lafrans Lafrans avèk Napoleyon Bonapat te poze baz la. E ou konn jiskilè Lafrans vin santi ke li non eta de dwa plizoumwen? Se avèk la konstitisyon de 1958. Lè sa a gen menm 4 repiblik ki efondre. Lè efondre a vle di chak tan Yo fon repiblik yo wè li pa konfòm, yo fon lòt yo wè li pa konfòm, jis senkyèm repiblik la ki kanpe el kanpe la jodi a. Si Lafrans an 1958 li di l non eta de dwa, nou menm ou wè gen anpil travay pou nou fè pou nou rive la. Sa vle di nou nou dwe tann tout tan sa a? Bon, nou kab pa tann tout tan sa a paske nou gen eksperyans ki fèt devan nou deja. E pa bliye pi fò kòd. ki reji fonksyonman peyi a, lè w pran menm konstitisyon an, menm si ou wè l yon ti jan ibrid, men w ale ou wè se Lafrans, lè w pran kòd Napoleyon, kòd sivil Napoleyon an, se li k an kou, lè w pran kòd penal Napoleyon an, ou wè se li menm ki an kou, menm si yo di y ap fè youn, men yo pa fouti kite lespri Napoleyon an dèyè. Donk mwen m panse ke gen anpil eksperyans ki fèt avèk Lèzetazini epi tip Ayisyen nou genyen yo ki nan sosyete epi k ap fonksyone nan sosyete de dwa, yo ka ede sa fèt pli vit. Men omwen fò nou kòmanse. Lè w di tip Ayisyen, ou byen di wi. Nou s on peyi kote moun pa respekte règ, pa respekte prensip. E ou sot di sa se youn nan baz eta de dwa. Eta de dwa wi.
Eta de dwa, Marie-Luce, baz li se ke. W ap fonksyone anndan yon Leta toutè de dwa. Sa vle di ke si w ba yon moun yon randevou yon lè, kab pa genyen yon lwa ki di lè w bay yon randevou fò w la, men si w respekte règleman, si w respekte prensip, sa vin fè lwa antre nou, piske m te di w m ap vin a dizè. M pa vin a dizè, lè sa e kòmsi mwen vyole la parole donnée e pafwa mwen menm m kwè son lwa antre nan de. Ou wè? La violation de la parole donnée. Depi yon moun bay mo l, li fèt pou l respekte l. Bon, isi malerezman, se nèg ki bay manti a se li menm ou wè popilan. Se nèg ki pa pran. tann pou anyen, pa pran tan moun pou anyen wè se yo kopilan donk malerezman se sa men si nou bezwen vrèman debouche sou yon eta de dwa fòk nou kòmanse pa pase tèt nou nan yon moul e moul lan vle di vini de bon sitwayen alò ke peyi a nou genyen depi toujou depi aprè Desalin, Desalin te tante pou wè si l ta kreye yon sosyete sitwayèn li mouri pou sa depi lò se tatonnen n ap tatonnen ou poko janm jwenn de sitwayen. e sitwayèn kil fo pou fè eta de dwa sa. Mwen menm m fè yo de bagay diferan, eta de dwa, demokrasi. Paske lè Napoleon tap fè eta de dwa, tap poze baz eta de dwa a, li te enpoze l. Nou menm sa nou genyen, nou gen yon seri de diktati, ou wè, retrograd, diktati kote pou nou enpoze lalwa, kote pou nou enpoze le dwa, nou enpoze tèt nou. Donk olye ke nou enpoze lè nòm, nou enpoze tèt nou o pwen ke gon bagay mwen ekri, mwen di ke nan yon eta de dwa, wè, e la politik pwopoz, lè lwa dispoz, ou pral wè efektivman lè politik la fon bèl bagay epi se lwa k pral di kouman pou bagay la fèt. Ou pral jwenn nou gen lakin sa a. Sou tout la liy, ou wè la politik pwopoz, epi se la politik ankò k dispoz. Epi kèl politik! Donk nan yon eta de dwa, politik la, li la pou l pwopoze, men l pa la pou l dispoze. Tankou jan w tande avan a yo di w, a se politik m ap fè, mesye atansyon sa se politik, depi w tande yon sosyete konsa, nou trè lwen de yon eta de dwa. E depi w di se politik w ap fè, sa vle di w ka fè nenpòt bagay. Nenpòt bagay, wè, ou pa, lè w di se politik k ap fèt la mesye, se kòmsi pa gen moral. Pa gen okenn bagay ankò, se politik la k ap fèt. E politik la, menm nan kad yon eta de dwa, yo limite l gen delè pa rapò o dwa. Yo limite l, menm si yo konn fòs li, men yo limite l paske se yon syans li ye. Ou wè? Donk e dwa a, depi w ap pale de leta, w ap pale de dwa, se kòmsi m ta ka di w, se pa politik ki prime, sè le dwa ki prime. Paske dayè, fòk genyen yon dwa ki pou bay politik la oryantasyon e bon oryantasyon. Non men malerezman. Ce n'est pas le droit qui donne l'orientation à la politique, c'est les hommes qui en dehors de toutes les normes qui bay politique route li et puis sa fè e route sa nou pran nou pran. Mèt Renlde Julien m pa ta renmen gen konfizyon, se poutèt sa m ap mande w pote yon ti presizyon. Ou pale de diktati, ou pale de eta de dwa, sa vle di sou yon diktati pa ka gen eta de dwa, ou dakò? Pase lè m te di w demokrasi a kapab mache eta de dwa. Eta de dwa, mwen fè yon etid sou sa. M ekri, m ekri yon liv sou konstitisyon an, eksplike o sitwayen, m fè yon etid de sa. Menm jodi a genyen yon difikilte lè w pran pa egzanp yon peyi tankou Kiba. Jodi a ki pran lèt imen li fè l sa l dwe ye a nan respè dwa l. E lè w ap pale de eta de dwa. Premye dwa pou wè, se dwa pou yon moun manje, e se dwa pou yon moun dòmi. Se dwa natirèl sa yo. M sonje ke Madan Mitterrand te fè yon rive Kiba, epi lè l rive an Frans, y ap poze l kesyon kouman l bagay touvan yon diktati, li di laba gen yon libète siveye. Donk gon seri de etap fò bwile yo avan w fè demokrasi. Mari, m ap di w yon bagay. Si w rete nan dipe n ap antre nan demokrasi, se demagoji n ap fè. Dayè, nou poko gen tip de sitwayen e sitwayèn ki prè pou demokrasi a. Demokrasi pa fèt avèk yon èt imen. Li pa fèt a yon endividi, li fèt a sitwayen. E sitwayen an ki sa l ye? Sitwayen an se yon fwi sosyete a. Se nè pa le pwodui espontane di tan. Se fwi sosyete a. Se sosyete a ki di men ki jan. Men ki kalite pou gen pou sitwayen. Nou menm gen menm 13 kalite konstitisyon pa nou an e tout konstitisyon yo bay pou nou sitwayen, m pa kwè nou respekte youn ladan yo epi n ap fè tout, nou kwè nou ka fè tout bagay yon sitwayen ka fè. Alè se djòb elit la, elit la pa fè travay li e lè zotorite yo pa fè travay paske se yo menm pou ki konstwi tip sitwayen e ki kapab fò rive a eta de dwa. E poutan yo di w le peyi a le gouvèneman ki l merite. Peyi a. Gen elit tou ke l merite a. Paske se pa yon jou konsa yon moun rete w di w son ou son òm delit oubyen ou son fanm delit. Se yon moul ou pase nan sosyete a. Se lòt moun ki wè w nan elit la, se pa menm ou menm ki wè w nan jan w ap aji. Ou imajine w jodi a pou n ap fonksyone nan yon peyi kote lekòl tonbe nan eta l tonbe a, inivèsite tonbe nan eta l tonbe a, nenpòt de chanm ka jwenn fakilte de dwa ladan l, nenpòt de chanm ka jwenn fakilte de medsin ladan l epi pou w ap pale de elit. De kèl elit n ap pale la a? Yon elit pa ka aksepte yon bagay konsa nan yon peyi. Donk, pwoblèm nan, nou gen yon degradasyon sistematik k ap fèt nan sosyete a. Se nòmal pou l enfliyanse Leta a, paske Leta a li emane de yon sosyete. Donk, se pa sa, e pa konsa konsa nou gen Leta ou wè nou gen la a. Se paske nou gen yon pwoblèm delit, nou gen yon pwoblèm de sosyete. M ta renmen rete sou diktati yo, Eta de dwa a. Ou te pran egzanp Kiba, men lè w di Eta de dwa, lè w di dwa yon sitwayen gen dwa sivil e politik li tou. M fè separasyon ant demokrasi. Demokrasi a se kòmsi m ta ka di w, se yon etap nan yon sosyete ki tèlman santi l kòrèk avèk sitwayen l yo, tout sitwayen l yo anfòm, li di kounye a w ka deside. Men sa a se demokrasi. Men sa k pou fè ou di sosyete a ka deside a se dwa a. Paske ou pral wè nan sosyete a youn nan bagay yo di, yo di nan youn nan bagay konstitisyon nou di e tout konstitisyon modèn di l, li di w kounye a ke, Fòk ou gen respè pou byen dotrui pou gen kalite sitwayen. Li di fòk ou fòk ou toujou prè pou pòte sekou a moun ki an danje. Donk gon ansanm de bagay ki di fò al sèvi jire, fò lè jistis ou ap fonksyone ou pòte èd ou al temwaye. E si yo rele w pou temwaye, pou temwaye. Gen yon bann bagay yo di, donk mwen m konte yo 13 nan konstitisyon an ki di fò sitwayen. Men fòk ou fin fè sosyete sitwayen sa a avan ou pase nan demokrasi. E sosyete sitwayen an, aprè Angletè, aprè moun sa yo ki tou leve lib nan fonksyonman Leta lò pou yon peyi tankou Angletè, tout sosyete ki bezwen aksede a la demokrasi reyèl, tout sosyete sa yo, Yo gen yon peryòd de diktati yo pase, men pa yon diktati retwograd kote yon moun ap di w fè sa epi se pou malè w l ap fè l. Diktati Napoleyon te mete an Frans la, se yon diktati ki t ap prepare yon eta de dwa. E defèt, an 1958, nou vin debouche sou eta de dwa vrèman.